Shalom Haiti Shalom Israel kijan nou ye sak pase se frè nou ofse Yatlzan nan ISUPK byen rapid nou genyen vèsè semèn nan verse of the week yon lòt ankò nou sou nimewo 3 pou swadizan ane 2026 lan ki vèsè nou pral atake jodi an jodi an nap atake 2 korentyen chapit 6 vèsè 14 anvan m fè sa asire ke ou ale sou youtube

An kreyòl, li di konsa, Pa mete tèt nou ansanm ak moun ki pa gen konfyans nan Kris la. Se pa sosyete konsa ki bon pou nou. Ki jan nou ta vle wè sa pou bagay ki bon, bagay ki dwat mele ak bagay ki mal? Ki jan pou limyè ta ka mache ak fènwa? Vèsè sa a bay pwoblèm nan legliz paske M konnen gen de seri de koup ki kite akoz de vèsè sa a. Poukisa? Paske gen pastè ki di medam yo oubyen mesye yo, si ke madanm ou oubyen mari ou pa nan legliz, ou pa sipoze ansanm avèk li. Menm fo izrayelit di sa. Nou konnen fo izrayelit ki di madanm yo pou yo kite ansanm avèk mari yo. Poukisa? Paske mari yo se yon enfidèl. Mari yo pa kwè nan Labib, pa kwè nan verite an.

Ok mwen vle ke nou sonje imaj sa a. Sonje imaj sa ke nou ap gade la a pandan ke mwen pral eksplike vèsè biblik 2 Korentyen chapit 6 vèsè 14 ok. Imaj sa a, videyo sa a ke n ap gade la a, sonje li. Ok, sa a se yon lòt egzanp, sonje videyo sa a lè ke mwen pral eksplike 2 Korentyen chapit 6 vèsè 14. Alright, prete atansyon avèk 2 towo sa yo, ok, prete atansyon avèk sa ki nan kou yo a. Kounye a la a, annou.

ok pwoblèm nan sè ke fransè an di un joug etranje men si mwen ta mwen tap tradwi li mwen tap di on jou inegal paske se sa on iko vle di inegal kisa ki un jou inegal jou an se kisa liye se yon enstriman ke nou tap gade la ke de bèf yo te genyen nan kou yo se enstriman sa ki yon jou. Alò, lè Labib di, Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug inégal, ki sa sa vle di? Èske sa vle di kite madanm ou paske madanm ou pa kwè nan Jezi? Èske sa vle di kite madanm ou paske madanm ou pa al legliz? Èske sa vle di kite mari ou paske mari ou pa al legliz, mari ou pa kwè nan Jezi? Non, se pa de sa ke li ap pale. De ki sa l ap pale? L ap pale de ou menm. Mach ke ou genyen nan verite sa a, ok, ou pa ka kite yon lòt moun ki se yon enfidèl, yon lòt moun ki pa nan verite a, ou pa ka kite moun sa a ap rale ou. Paske, ki sa k ap pase lè nou wè de bèf sa a? Paske se yon metafò ke li itilize lè li di jou inegal. Ki sa k ap pase si ou gen de bèf epi yo pa egal? Oke, lè ke yon peyizan, oke, ki nan agrikilti ap itilize de bèf sa yo pou l kapab trase tè an, pou l kapab kraze tè an, pou l prepare li pou l plante. Si ke 2 bèf sa yo, yo pap mache egalego, e sak fè m montre premye videyo an kote misye ap frete l pou yo ka mache dwat, paske si yo pa mache dwat ou konn sa kap pase, gen youn kap rale lòt. Youn ap rale lòt. Alò, de ki sa 2 Korinti chapit 6 vèsè 14 ap pale? Li ap pale de ou menm ki nan verite a, ou menm ki kwè ok nan verite sa a, ou pa ka kite yon lòt moun ki ap peche, yon lòt moun ki enjis, ou pa ka kite moun sa a rale w. Ou konprann? Se sa k fè l di, Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug inégal. Sa a li di etranje, etranje an pa yon bon tradiksyon. Inégal, fòk ou egal. Sa vle di ki sa? Sa vle di, ou gen yon jan ke w mache nan verite a. Ou pa manje vyann kochon. Ou pa ka kite yon moun ki manje vyann kochon vini pou l di w, Ey, atan sa, m gen yon ti vyann kochon la a wi. Ou vle, sa a se moun nan k ap rale m si mwen ale manje vyann kochon sa a. Ou konprann sa m di w la? Mach ke mwen genyen an, m ap rete, m ap mache tou dwat. Menm jan moun sa a. Li nan chemen li, l ap mache dwat. Sa vle di, nou egal ego. Nan ki sans? Nou egal ego nan sans ke chemen m ladan an, se ladan ke m ye. Ou pa ka rale m nan chemen pa w lan. Se sa 2 Korentyen chapit 6 vèsè 14 ap pale. Li pa di pou w kite mari w, li pa di pou w kite madanm ou. Paske lemoman ke w marye ansanm avèk yon moun, nou sipoze rete ansanm.